Stardens production l ye. Baby.
Map refize w m pa janm vle. Epi jou m vle, jou m fini pa asepte a, alò tu m'as jete kòm tè slip sal, tè kalson sal nan la poubèl. Tè manman! Oh my God! Oh my God! M santi anndan m ap rache m. Lè yon fanm pèdi fyète devan vagabon, èske jèn fi yo konprann sa sa vle di? Sadis, Non! Non! Non!
Ki bagay? Sa ki sa gen la a? Sa w te panse? W te panse gwo bouda Elas lan te?

M gen yon bagay m pral montre w anndan. Ah Christoo ah e la pou nou ale wi liye. Sa w gen la? Men m kwè l manke otèl li e pa kòmsi yon bagay yon bagay m pral montre w. Nan otèl la ou vle al antre avè m? Yon bagay m pral montre w anndan. Ou toujou ap fè yon ekip stupid ou prale? La gen restoran tou? Wi bee.

Mary, jodi a ou santi ou kontan?
Poko janm santi m byen konsa nan vi m. Malgre ou te toujou ap mal jije m.
M sezi, sa k pase menm? Sa k pase nan tèt ou? E pa gen anyen k pase m te toujou renmen w. Se ou k te mal konprann mwen.
Epi ou trete m jan w te konn ap trete m yo. Gen yon rezon byen detèmine ou pa janm vle tande m.
Tande w poukisa? Like m konnen m renmen w epi ou di w renmen m ou pa janm pwouve l vrèman non. Ki jan w te vle m pwouve l la Christoo? Pou fè sa m bezwen, like m avè w nou pa janm fè lanmou, nou pa janm fè anyen. An relasyon pa fòseman se lanmou sèlman non.
Kisa pou k fè l? Tankou jan n ap pran bèl ti plezi la, n ap pale, n ap bwè ansanm. Nan janm li pa bal avè m sa lò. Nan bra kose yo.

Nou pral nan piscine nan kidonk. Piscine?
Eh. Ebyen m pa gen pwoblèm non si w vle kòmanse l nan piscine. Sa nou pral kòmanse nan piscine?
M vle yon chanm anlè a wi.
Pawòl la mande pou m te pran yon goud pou m desann li. Ou peye chanm pou fè kisa? Pou nou al enjoy nou Sterlens.
Al enjoy ki? Ki enjoy w ap pale a? Ki tenten sa w ap di m la? Sa w sot di m la kounya? Kisa m di w?

Manman gen pwoblèm. Se pwoblèm ki mennen l la. Gwo nèg ki fè mwen despi tan m vin gade pou m wè sa w a fè pou mwen. Paske bagay sa m p ap kenbe sou estomak mwen. Pou m fanm. Anben bèl fanm, se pa mwen k ap fè pou ou. Se dyab la k pral travay pou ou. Se dyab la k konnen sa l pral fè avèk moun nan. Fwa derespektan bèl fanm. Ebyen manman an n kòmanse non paske mwen m gen tan enpasyan la. Kòmanse kòmanse gate pou mwen frape pou mwen. Bèl fanm, lè son ka madan de plim ou konn konbyen l ye? 107 dola wap met atè a la. Apre sa nap konnen ki espri nap ka rele pou ou pou fè travay la pou ou. Men bèl fanm, men men bagay sa yo, al fè demann ou. An pou ou son moman se dezabiye epi lòbèy kap fèt. Ou pa janm fè sa avèm non. M te fè sa deja wi. Yon sèl fwa wi, ou ka konte, ou ka kontwole konbyen tan sa gen Stardens? Bon, alò sa ka gen yon de twa mwa.
Epi wap di w renmen m? An sa vle di se sèks pou m fè avè w pou m pwouve ke m renmen w? Depi relasyon pa gen sa, m pa wè sou kisa l baze non.
Ou wè jan m tap pran pou w talè a? Devan mwen dewat!
Wap di tifi an e christoo renmen paske w e ou jwenn e christoo ap pase nan tenten yo pa tap pranl lanmò non ou pa wè valè fanm ou gwòs nan lari a ou tap pranl lanmò ou.
Yo finalman menn wè gen gen lè se pati pou m pati m kite peyi a ba ou. Ki bò w prale? Wap fout pa nou stardens.
Non enben ki kisa w vle menm? Wap ret la avèm.
Epitou nou pa vin fè diskisyon la. Ou wè valè moun ki la? Pa fin fache.

Ou an danje wi bèl fanm. Ou derespektan fèb bèl fanm. Ayayay bèl fanm. Ou an afè bèl fanm. Ou an vakabon fè yon derespektan. Hum bèl fanm ou la bèl fanm. Wap pale avè w bèl fanm. Vakabon an fè w wont. Li fin pran w, li pran plezi avè w. Ifa ou yon bèl fanm hahaha. Se djab la manti. Fout de manti djab la. Kalon kaka map pale mpa pale avè bèl non mwen menm. Map tande w manman ou mèt pale m kòmanse poum rejwenn mwen wi wi bay yo tèlman fèm mal m paka pale. Vakabon an pa pwosèt non. Vakabon sa ou wè a la li pa yon ti gason non.

E kachwal mwen mande depi men w vin la te pou vin la rele m pou ou la e tout bagay ap kòrèk. Pase granmoun pa konn fè jwèt manje tè ou konprann mwen bèl fanm? Wi. Ok. Bon bèl fanm sa w deside fè? M deside fè misye peye bouch li. Pou se dènye fanm l ap ka fè sa nan vi l. Men misye pa ti gason non! Bagay sa Li mande anpil reflechi wi. Humm. Ou gen kran? Wi m gen kran. Misye pa pwan senp. Hey! Humm. Rete. Sa w pa konnen pi gran pase w pitit fi m. Mezanmi!
Hey! Ayibobo. E sa k fè m al lakay misye m ba l yon volim plezi. Hein! M bwase tankou se e e majik te nan bouda m la? Bon. M ap man men kisa m vle fè. M on ti kras renmen misye toujou. M ap pase pa fanmi yo dabò pou m ka fè l soufri. Sa k gwòs la, m ap pike pitit li a avan. Ki bagay! Sa fi sa gen la a? Sa w te panse? W te panse gwo bouda Elas lan te ye?

Ou sispèk misye renmen w toujou aprè tout sa l sot fè w la bèl fanm? Han! Misye se pa pran l pran w. Se pa pa amou misye. Misye pa gen yon ti kras lanmou pou ou non bèl fanm. Ou gen pitye pou li toujou? Anhn! Ou pa al ba l betiz ankò toujou bèl fanm? Anhayy! Se kale je w wi bèl fanm. M poko ap pran misye non. M ap kite l la toujou. M vle fè l soufri. Se jan m te di w lan. Ti pitit te fè derespektan avè m nan. Ou pa wè l la pa la w? Ou wè si gen yon moun la pa la w? Se ou menm. M santi w tap tande tout bagay. Ki sòs ou tap tande? Ouch!
Ou pa wont? Ou te fè repòtaj lan? Ou gen. Ou gen. Ou pa dous. Lè misye tap blaze m nan map pran l epi lòt ki gwòs lan pou m pitit li an map pran. Ou konprann? Pou m pa pase semèn nan pou m tande rèl.

M pa prale Christoo.
Travay sa mande anpil lajan wi. Hum pa gen pwoblèm ou vin la m wè tout pwoblèm ou e m konprann ou tou. M ap fè travay la pou ou pou 80 mil dola. Kisa?
80 mil dola?
Hahahahay bèl fanm sa ou te panse bèl fanm. Se pa jwèt non. E pa moun nou vin touye la bèl fanm. Se touye n ap touye l ba ou frèt wi. Pa nan rans nan nan de twa mouvman la twa jou de jou e rèl ka pako rèl ou bèl fanm. Se pa kaka w vin fè la non. Si w pa dakò, e moun ou vin manje la, si w pa dakò mèt kòmanse ale. Pa vin fè m pèdi tan la bèl fanm. E ka madan, deplimen w vini wi madan deplimen se chwa lwen wi bèl fanm. Kèt kèt kèt kèt kèt kèt.
Ebyen pa gen pwoblèm map vin konsilte ou, map ba w mwatye lajan, epi rès lajan lè m wè e moun yo tonbe map ba w rès la.
Hey! Ki sa m gen pou ou?
Detèmine sa w ye pou mwen. Aprè kalòt sa w fin ban mwen an.
Ou merite l, ou pa wè sa, ou pase m nan tinti twòp. M merite l paske w bezwen m kouche w, m pa vle. Paske m vle l mwen menm. Jedi w ap tounen, samdi, yo gentan mouri. Epi dimanch antèman. Saw dim la manman? Se pa rans?
Ooh.
Sa vle di aprè kalòt sa w fin ban mwen ou vle m al nan chanm avè w? Ebyen epa ou epa ou menm ki fèm ba ou l? Mwen k fè w ban mwen l? Ou pa pwale ann ben avè l? Wè bagay moun chyen raje tankou w? E chyen raje tankou w ki pou ann avè l? Arete remèt mwen kòb mwen. M te vle w al peye chanm mwen. Kisa? M te vle w al peye chanm mwen.
A kiyès m pral nan chanm sa? Ou pral pou kont ou.
Ah! M pral bay tèt mwen, kisa m pral bay tèt mwen? Alè lè w rive wa karese kò w. Enhen.
Ou sanwont! Chen niche je w! Sanwont! Pou l pa la ni.
Ou gen rezon di m sanwont wi, ou fout m on souflèt m ret kanpe la toujou. Ban m kòb mwen pou m deplase la. Konbyen kòb ou te peye? Kèm te peye, ou pa konn vin la avèk fanm ou yo? M pa t bare w la on lè? Ou te bare m la on lè.
Kale m kòb mwen Stardens.
Ou konn pri chanm yo, kale m kòb mwen.
Konbyen kòb ou te peye?
Kale m kòb mwen, ou konnen rizyè, ou konn vin la avèk fanm ou yo deja.